Lè nou rive sou kontwa la pou nal tcheke kounya la Sunrise e se gadem gadem wè ajan an kap vire dol lap ranmase afèl malgre nou eseye salyel pale avèl li pa okipe nou se dol li vire ale se aprè se lòt moun kap dim se vòl la yo fèmen nan rete chita tann epi yo fèn fè jounen an chita plizyè kliyan wi se alafen yo vin di o mesye sa ou te bezwen e lè yo fin fè tout afè yo nèt Nan chalè a nap tann nan. Lèm esplike men sak pase yo di ah men yo maladi a di dezole pap ka fè anyen pou nou paske gen lòt kliyan ki te gentan rive yo men nou menm si nou pat gentan rive zafè nou se kòmsi esal vle di. Kliyan yo pa janm sispann plenyen pou Sunrise Airways medam e mesye. Janm toujou dil nan video nou yo e konpayi yo gen sa ki rele yon mank de kominikasyon lakay yo E malgre kliyan yo toujou ap viktim, malgre kliyan yo toujou ap pote doleyans yo eksetera, moun yo pa janm fè yon jan pou sa. Sa rann kounya, lontan lè moun yo te konn viktim de sa, moun yo fè silans men kounya moun yo pa fè silans yo kontinye pale, sa ki pran rezo sosyo, sa ki pran medya tradisyonèl yo, sa nou rele radyo, televizyon, eksetera, pou yo denonse zak sa yo le pli souvan lè konpayi yo fè sou yo. Bon, bagay yo vin ale lwen kounye a. Bon, sa moun yo dwe konnen ke, sa konpayi yo dwe konnen, chak moun ki pran rezo, di mwens m pa konnen, yon kote kèlkonk kote, yon 200, 300, yon 1000 moun kapab tande yo, Pou yo denonse konpayi an kanmenm se yon se yon mank de konfyans li vin gen anvè konpayi sila medam yo si nou wè semèn pase a m paka di mwa pase a Sheila Guilloux li menm ki le ki te fè sak rele yon petisyon ki lanse yon petisyon kont Sunrise ok paseke li viktim de abu Sunrise ap fè popilasyon ayisyèn nan men kounya se tou pa sitwayen sa ke nap gade la. e ki pe kap denose sa son nwa zel medam mesye nou pral fo tande e misye kap esplike e kijan ki l viktim de son nwa pske nou konnen ke jan bagay yo ye e son nwa toujou gon jan l trete moun yo swa ke l moun yo vin a malèt li yo l pa jwenn malèt yo ou byen yo jwenn li manke ou byen ke yo gen vol tèl dat al tèl dat lè yo rive se menm jou yo rive a yo anile vol la moun yo konn nan èpòt la yo pa konn di vol yo anile se lè Lè lè a rive, lè a pase, lè sa ap mande, e yo wè ke yo anile vòl yo san ke yo pa ba yo esplikasyon vrèman konsènan vòl la ki anile. Bon, se konsa e istwa yo, se konsa bagay yo ye nan Sunrise mezanmi. E nou toujou di sa, fòk moun yo gen yon ti respè pou kliyan yo, puiske kliyan se li menm ki fè biznis lan, kliyan se li menm ki fè Bagay yo mache nou bezwen kliyan kliyan yo bezwen nou men nou menm fòk nou trete kliyen yo byen malgre pri tike an chè se vre pri tike an chè men kliyan li menm li fè sal konnen poul peye tike a nan pri ke n mandel la men nou menm tou ti kras respè fòk nou genyen pou kliyan se sa kliyan bezwen kliyan pa bezwen plis bagay nan men nou se respè se respè nou dwe trete kliyan tankou tankou sa tankou jan nou dwe tretel la jan moun yo di a nou dwe trete kliyan yo tankou moun. Paske nou toujou ap pale de sa, moun toujou ap viktim de menm bagay yo. Se pa de bagay ki nouvo, se menm bagay yo, Sunrise toujou ap viktim. Gen moun ki viktim plis de sa toujou men ki stil pè pale ok, men gen moun toujou ki gen bravou, ki gen kran, ki pran rezo pou yo denonse zak sa k ap pase la. Bon, finalman, nou pa konn sa pou n fè ak konpayi sa ankò, paske moun, nou toujou ap pale de sa, moun toujou ap pale de sa, anpil moun toujou ap pale de sa, anpil medya toujou ap denonse sa, men konpay Aslite jan li ye a, kòm si m te ka di w se tout bagay, tout va bien pou li. Tout va bien pou li paske li pa janm chanje estrateji, li toujou rete jan li ye a. Ok, maltrete kliyan, kliyan pèdi malèt, anile vòl san ke yo pa di anyen, kliyan li menm li rete la, li pa konn sa pou l fè. Tout moun yo mande kisa k pase yo pa jwenn moun pou ki vin pale avèk yo, se gade yo gade yo epi bagay ap fèt bon sa yo se se bon m pa pral di sèl an Ayiti sa fèt sa se paske moun yo pa gen respè pou nou menm Ayisyen. Ann al tande sitwayen sa a k ap esplike jan ke li viktim de Sunrise, ann al gade ansanm avèk m apre n ap retou. Kòl m te gen avèk Sunrise k ap soti Okay ki pral Pòtoprens. Vòl lan te sipoze vole vè 4 è, m kwè yo deside menm jou a fè l a 3 è san yo pa rele kliyan yo. Kounye a mwen menm malezman lè m ale pou m al tcheke vè zòn 3 è oubyen 3 è mwen, yo di m dezole vòl la gentan ale pat gentan rele nou. M peye chanm otèl ni pou mwen ni pou manman m e jiska no jou, sa gen plis ke 2 zan, Sonrayz pa janm remèt mwen kòb sa. Sonrayz, Humm! Avan kite la kite m di nou mèsi paske si e pat nou menm gen anpil aktivite ki tap bloke nan peyi a, ou pèmèt nou bouje. M felisite w paske lòt konpayi abandone nou men ou menm ou rete la. Felisitasyon Sunrise e yon gwo shout out yon gwo felisitasyon pou ekip okay la e lòt ajan ke ou genyen pa egzanp nan corporate ke m felisite anpil e m di w mèsi Sunrise paske ou ban nou moun sa yo men Sunrise tanpri korije yon bagay nou mande ki tou senp li rele respè li rele konsiderasyon tanpri souple banm baw yon egzanp sou mwen menm Gen yon vòl m te gen avèk Sunrise k ap soti Okay ki pou al Pòtoprens. Vòl lan te sipoze vole vè katrè, m kwè yo deside menm jou a fè l a twazè san yo pa rele kliyan yo. Kounye a, mwen menm malerezman lè m ale pou m al tcheke vè zòn twazè oubyen twazè mwen, yo di m dezole vòl la gentan ale yo pa t gentan rele nou. M peye chanm otèl ni pou mwen ni pou manman m e jiska no jou, sa gen plis ke dezan, Sunrise pa janm remèt mwen kòb sa a. Yon lòt fwa ankò, m achte yon itinerè pou soti Miami pou al Okay. Men lè m gade, m wè m ap rive Okap a dizè epi m ap kite Okap pou Okay a onzè. M di, inèt tan sèlman? Ajan an di, pa enkyete w, l ap fèt kanmenm. Efektivman, lè nou rive Okap, pou n pase imigrasyon, pou n pase dwàn, malgre gen yon ajan Sunrise ki avèk nou, nou pa ka pase rapid sifizamman. Lè nou rive sou kontwa la pou n al tcheke kounya la a, Sunrise rete gade m, gade m, m wè ajan an k ap vire do l. L ap ranmase afè l malgre nou eseye salye l, pale avè l, li pa okipe nou. Se do l li vire ale. Se aprè, se lòt moun k ap di m se vòl la yo fèmen, Nan rete chita tann. Epi yo fè n fè jounen an chita. Plizyè kliyan wi. Se alafen yo vin di, o mesye sa w te bezwen. E lè yo fin fè tout afè yo nèt nan chalè a n ap tann nan, lè m esplike men sa k pase, yo di, an men yo manadjè a di dezole l pa p ka fè anyen pou nou paske gen lòt kliyan ki te gentan rive yo men nou menm si nou pa t gentan rive zafè nou. Se kòmsi e sa l vle di. Bon, e pa fòt aje yo tou non paske politik anlè yo se yo menm ki fè ke anpil kliyan konn ap joure ajan yo kounye a ajan yo vin di yo vin yon ti jan pa konn sa pou yo fè yo vin e kòmsi Sa pa di yo anyen. Soufrans kliyan yo. E pa fòt yo tou. M konprann sa. M konprann sa. Se fòt anlè. Se paske nou gen movèz politik. Donk, on, on, on, eh, otèl sa a, e mwen k peye l, te gen yon ti granmoun ki pa t menm wè byen pami lòt kliyan yo. Se mwen k oblije ale a misye pou m peye otèl pou li tou. Pou m peye otèl ansanm avè l alò. Nou pa janm remèt kòb sa a, malgre m ekri nou, m di nou sa. E se fòt pa nou ki te fè sa. Twazyèmman, lòtre jou la, m ap soti Miyami ankò, m rive Okap, epi n ap tann vòl Okay la, gen yon ajan ki vin di nou, dezole, pa gen yon grenn malèt ki prale. Sou tèt de mil dola, pa gen yon grenn malèt ki prale, malèt pa ouvè, wete, etsetera. Pa gen yon grenn malèt ki prale. Epi nou pa di l avèk yon remò non. Mezanmi! Moun yo mande, yo mande, yo rele anmwe! Yo mande pou yo fou! Paske yo santi ke nou pa gen okenn konsiderasyon pou yo. Petèt m kapab fè yon apèl mwen menm, kòm se yon pè mwen ye, mwen gen kèk kontak, men l pa ka konsa, l pa ka nan ti zanmi. Tout moun dwe jwenn menm respè a. Paske yo peye pou sa. Yo peye pou sèvis la. Ba yo sèvis, ba yo respè Sunrise. Tanpri souple, n ap mande nou sa pou nou korije. Ou konn sa k pi mal la? Ou fè n sibi enjistis lan de fwa. Non sèlman nou sibi l, Pa egzanp avèk malèt ki pa ta ale nan demen fò moun nan al peye yon lòt kòb ankò sou tèt kòb 2000 dola li gentan peye a. Se yon enjistis sa ye, sèke yo pa gen okenn rekou, pa gen okenn kote n kapab al pale, al frape. Lè w ap pede kraze yon pèp konsa, w ap pede fè l enjistis, gonfle l ap rele anmwe wi. Tanpri Sunrise korije. Mèsi. Nou sot tande sitwayen sa ki se yon prèt ki tap esplike sa ke Sonwaz fè l ki ki ki ki enjistis ke l sibi avèk Sonwaz medam e mesye jan nou toujou ap di l la konpayi yo gen sa k rele pa gen respè pou kliyan yo eksetera yo trete kliyan jan yo vle yo dil avèk kliyan jan yo vle men kliyan li menm ki toujou respek. te jwe wol pal la epi yo menm yo pa janm jwe wol pa yo a byen malgre kritik malgre pale anpil yo toujou stil kenbe konsa men sèl rezon se paseke se sèl yo menm ki la ok si tout fwa ta gen yon lòt konpayi ta gen plizyè lòt konpayi bagay yo ap chanje lè sa yo pral konnen ke yo ou gen plizyè opsyon si ke ou pa ou pa si ke ou pa byen trete yo pral fèl ak yon lòt moun yo pral jwenn lòt konpayi yo pral jwenn lòt konpayi pou yo vwayaje lè sa. w ap wè ke y ap pran men yo. Men toutotan ke se sèl yo menm ki la, k ap fè e opere nan sikui sa a eksetera, l ap toujou konsa. E sa m vin remake, l ap toujou konsa, se paske se sèl yo menm, se sèl kòk nan baskou an, yo fè sa yo vle. Piske malgre konnen yo fè sa yo vle avè w, w ap toujou vini, depi w bezwen vwayaje, w ap toujou vwayaje avèk yo. Paske nan ka sa a, pa gen lechwa. Pa gen lechwa, swa w pran yo oubyen w pa vwayaje ditou. Nou wè, malgre moun plenyen, malgre plent ki pote, malgre denonsiyasyon ki fèt, moun yo stil kenbe. Malgre petisyon k ap siyen kont Sunrise, sa pa di yo anyen. Se toujou menm bagay la, fè moun yo vini nan lè vòl yo, yo anile vòl, yo pa di yo anyen. Moun yo pèdi vòl yo, aktivite ki pral regle a yo pèdi l. Epi apre sa tou, moun yo peye otèl pou yo dòmi ak lajan pa yo ki pa ta sipoze fèt. E se si gon bagay, lè ke yo resi peye otèl pou moun yo, se de otèl ki pa ki ki ki pa ki pa alawotè, se de otèl ke moun nan pa ka dòmi byen, esetera, bagay, moun yo konn yo konn lwe otèl pou moun yo, moun yo kite otèl ke yo lwe pou yo al lwe otèl pou kò yo ak lajan yo. Paske kote yo lwe pou yo a se pa monchè li pa Li pa konfòtab, li pa konfòtab, moun yo di kabann yo pa bon, yo jwenn konn jwenn pinèz nan chanm yo eksetera tout sa yo se dè enfòmasyon ki toujou ap pase ap sikile eksetera konsènan konpayi sa konsènan enfòmasyon pran lari enfòmasyon fè fè bri janm di a moun yo rete tèt frèt yo santi yo konfò nan sa ke yap fè medam mesye se sa se sa nou te pote pou nou nan video sa. Temwanyaj prèt sa a ki t ap esplike enjistis ke son an sèl mèdam yo sitou. M konnen ke gen anpil nan nou k ap gade videyo sa a, n a di m konnen ke nou chak ki la a gen yon eksperyans, movèz eksperyans avèk Sonwaz, avèk konpayi sa a. Di m ki move eksperyans ke ou fè mèdam yo sitou nan vwayaje de Ayiti a Okay, a letranje ou di mwens de Okap a Okay. N ap tann nan komantè a, pa bliye abòne ak chanèl la. Aktive klòch de notifikasyon an pou w kab konnen chak lè nou lage yon nouvo videyo. Tchaw, a la pwochèn.